Paske yo se yon pèp ki relijye. Sa kap pase an Ayiti aktyèlman kounye a la map di mèsi la relijyon. Paske se relijyon ki koz ke tout sa yo kap pase la. M pral di se nou potestan ki koz Ayiti nan eta sa a e nan nivo sa a. Ou ka di pastè Makès, poukisa w di sa a? Men si nou vle konprann, Nou ka konprann. Nan pati la nou pral eseye wè yon bagay. Avan 1816 nou te gen yon pèp ki te ini apre revolisyon an. Pa bliye nou menm Ayisyen nou pran endepandans nou le 18 novanm 1803 e nou fete l le premye janvye 1804. Sa vin pèmèt dèlò nou se yon pèp ki ini. An dotre tèm, pa tèlman genyen ti goumen, ti sa ou wè k genyen la a, apre de tout konplo n t al fè pou n te tchwe Desalin, men apeprè, se te yon peyi ki te on ti jan stab. E menm apre yo fin touye Desalin, sa te pèmèt tou peyi a te toujou ap mache stab. An 1816, Yo pote Bib la ba ou. Otomatikman yo pote Bib la ba ou an 1816 e kòmanse apati nèf mwa apre nou kòmanse goumen. Poukisa? Paske apre nèf mwa apre ou fin gen Bib, sa a kòmanse ap tradui Bib la. Men ki fason, sa a kòmanse ap tradui Bib la. Men ki fason, lè sa a, nou kòmanse pete goumen. E nan goumen nou vin pete a, li vin pèmèt ke nou vin pa sansib, paske nou vin pran youn pou dyab. Pouvi ke nou vin pran youn pou dyab, nou vin ensansib. And si tout fwa moun sa ap soufri kotem pouvu ke li pa nan menm denominasyon avem mwen wel kom dyab m vin pa sansib pou li m vin pa genyen yon keur humain anko paske m vin we kotel ye a se kotel ye a k pa bon ap ap 9 mwa apre m vin ap preche pa m pi bon 9 mwa aprè m vin ap preche tout moun ki pa nan Jezi se djab se satan se moun ki pral nan lanfè 9 mwa aprè m vin wè yon moun ki pa nan batiste ki nan pannkotiste a son dezòd yon moun ki pa nan adventiste a son moun kap sèvi dimanch son moun kap sèvi lisifè e 9 mwa aprè map vin jwenn yon moun ki nan saba se moun fou 9 mwa aprè map vin konprann yon moun ki nan katolik se moun kap priye mari. 9 mwa aprè, m ap vin konprann ke yon moun ki pa chita ap jene tout tan, se ke se pa yon moun ki nan Bondye vre. 9 mwa aprè, m ap vin konprann ke, a, monchè, levanjil la genlè vin tèlman bon, m vin ba l tout tan m, m vin pa nan travay ankò, m pa nan anyen ankò, 9 mwa aprè 1816. Nou kòmanse ap wè yon lòt aspè. Men malgre sa te toujou gen yon respè mityèl, yon respè youn pou lòt ki te toujou genyen a sèt epòk. Men malgre sa respè a, ti maledve oubyen entolerans ki te konn fèt la, li te konn fèt timidman e silansyezman. Li pa t janm konn parèt vizibleman jan ke pwotestan kounye a fè l la, yo vin bay tout tan yo ak legliz e tout tan yo tou ak jèn ak vèy de nwi. Ayiti vin twouve l nan yon sitiyasyon kounye a, legliz responsab. Ayiti vin twouve l nan yon sitiyasyon kounye a, nou menm pwotestan yo nou responsab. Nou responsab, se ke la relijyon rantre nan mitan nou, li fè nou pa konn peyi ankò, li fè nou pa konn enpòtans yon peyi, li fè nou pa konn enpòtans yon patri, li fè nou pa konn yon enpòtans yon. Menm premye janvye, anpil Ayisyen prèske pa antre nan premye janvye kòm fèt endepandans li. Larelijyon retire l nan tèt li. Ou pral vin jwenn tou, larelijyon retire nan tèt Ayisyen sa ke ki rele viv ansanm oubyen koutim lakay, des mœurs. So de bagay ke nou te genyen. Viv ansanm, kote moun sa fè manje sa li pote l bay lòt vwazinaj la, larelijyon retire li vin fè m konprann kounye a la, entèl se tenèb li ye, mwen m se limyè, m pa ka nan anyen avè l paske l se tenèb. Se la relijyon. La relijyon vin fè m konprann menm manman m ki fin pouse m nan, ki te ban m lavi, ki te bat tout jaden pou l t avèk on laye oubyen on bak sou tèt li pou l te ban m lavi, la relijyon vin fè m konnen manman m pa ka zanmi m paske manman sa gen pou l kite m paske m chwazi levanjil. Manman w ki te renmen w anpil la, ki pote w pandan 9 mwa a, Pou relijyon an fè m konnen l gen pou l trayi m, li gen pou l leve kont mwen, oubyen m pa ka fè l konfyans. Si l te pote m pandan nèf mwa, li pa t tchwe m, li pa t kite m tonbe nan vant manman m, e m vin rive nan yon lòt etap kote li pran m, li grandi m, e li ban m lèt, li ban m manje, li ban m tout bagay, li peye lekòl pou mwen, avèk paran m, so jodi a m ka rive pou m vin di, ke relijyon an fè m konprann ke moun sa yo, yo ka leve kont mwen yon lè, m pa ka fè yo konfyans. Men poutan lè w te piti ou pa t ko konn relijyon an, ou dòmi sou bra manman w, ou te fè l konfyans. Poutan lè w te piti, papa w di w an n al nan jaden, ou deplase w al avè l, ou te fè l konfyans. Men kou w kòmanse vin pote sa k rele Labib ke yo ba ou a, apati de 1816, 9 mwa apre, ou vin konprann, manman m ka leve kont mwen, papa m ka leve kont mwen, frè m, sè m ka leve kont mwen, men ou pa t janm wè l konsa avan. So avan 1816, m pral di nou pral nou te gen yon pèp ki te yonn nan pèp ki te plis konn viv sou latè. Nou pa ka bliye aprè 1816, nou se yonn nan pèp ki aprè, bon m pa pral di aprè 1816, banm di aprè 1804, nou te yonn nan pèp ki t ap mache ede lòt peyi pran endepandans. Tèlman nou te yon pèp ki te ini e fò. e rezève. So 1816, 9 mwa apre 1816, m pral di a pati de mwa dout, a pati de mwa de septanm, so a pati de mwa de septanm 1816, tout Ayisyen vin gen yon lòt mantalite, labib chanje l. Kounya la m pa gen pou m wè anyen nan peyi, se nan syèl m prale, se sa relijyon fè m konprann, se nan syèl la m prale, Peyi a gen fatra sa pa regadem sa se byen isi ba poum jwenn yon bèl kay men tè sa la poum konstwi sou li travay fon bèl konstriksyon sou li now sa pa regadem se nan syèl m prale so poum fè wout m wè wout la kraze avèk pil labou ladan li mete ansanm fè wout la now pa okipe w de wout se nan syèl ou prale and travay kounya la poum wè kòman mwen menm nou ka mete lekòl inivèsite pouki tout moun aprann now relijyon fèm konprann se nan syèl m prale sa pa bezwen. Men ki kote nou tonbe jodi a. E pa nan syèl nou prale? So, nou rete n ap tann syèl, pandan ke nou chita n ap tann syèl, epi men kote nou chita n ap tann syèl la, nou gen dwa, syèl la gen dwa pa menm ko rive sou nou, nou gen tan fini avan lè. Paske kote nou ye an Ayiti a la a, so Ayiti se yon peyi pou mwen menm ki mwatye fini, pou m pa di on ka. ki preske fini. Ti sak rete pou l eksploze a, pèsòn poko wè l, paske pou mwen menm, se dènye grenn grenad la k rete pou l eksploze. Ki la a, paske se nou ki fè konnen la relijyon di, yo pa ka la a, kounye a se sèlman konwonpi, ou menm an Ayiti etanke kretyen k ap priye Bondye vre, yon moun kase tèt ou, l kase l nèt, paske ou pa ka fanyen, se bib ou a ki di w depi yo fin kase tèt ou, vire lòt bò a bay, Pou yo kase tèt ou men nan kisa relijyon lage nou kounya nou pa konn sak rele jistis nou vin tonbe non non levanjil relijyon sèlman fè nou dakò avèk enjistis m dakò avèk enjistis la Bondye ap vin retirem nan enjistis la relijyon banm egzòd 14 vèsè 14 ret an silans menm si peyi a fin kraze ret an silans menm si blan an vin pran tout sam gen ret an silans men sa relijyon ofrim. Epi ou wè Ayisyen panten yo ki gen yon bib nan men yo ki rele l zam kòm si se yo sèlman ki gen bib kòm zam. Blan ameriken gen misil, fransè gen misil, so Izrayèl gen misil paske yo tout malgre yo gen bib, yo priye Bondye, yo gen yon lè pou sa, yo gen yon lè pou yo jere afè peyi. Ayisyen li menm chak jou l pa gen lè pou peyi chak jou se jèn. Aba kote yo lage nou. Ou fè 20 tan nan jèn, yon ti bout kay ou lwe, aprè 20 tan ti mèt kay la mande w li. Aprè 20 tan jèn ou an sa li di l ou. Kounye a ou pral, ou pral priye Bondye, Bondye men mèt kay la mande m li, se Dye ki te di w pa t al travay pandan 20 tan an, pou chita ap ap fè jèn, mal, mal, mal jene, mal priye, mal manje, tout mal yo nèt, kounye a men, men non men l ap fè san nan kò ou, enben, Ou telman ou telman jene lestomak ou fè san, dèfwa bouch ou gen gou gen gou san. Anpil ayisyen kounya la ou tande wè, lè w ale wè ti figi yo zo yo fini, poutan yo te ka chèche bagay yo fè ak tèt yo. Tout vin chita nan pòtoprens al fè jèn. Yo kite peyi yo, yo pap travay, yo sa k te konn plante kafe, sa k te konn plante kann, yo pa plante kann ankò kounya se lavil yo bezwen rete, Yo tou vin chita lavil, ale nan legliz Dèlma yo, bò fatra yo, pote kòb vini, yo pa travay latè ankò, y ap tann Bondye pot manje ba yo. Lò te konn travay latè, ou wè l te konsa? Hein? So, lò w ap gade nan tan lontan pou wè moun nan, li te nan peyi l, li t ap fè manje, voye. Pòtoprens pou moun manje, kounye a tout nèt debake kite peyi yo al chita Pòtoprens al nan jèn. Non yo vin pi prè palè, yo vin pi prè èpòt paske rèv yo se vwayaje. Chita vin nan jèn. Pa travay, pa regle anyen ak tèt ou, chita vin nan jèn. Lage timoun yo, lage timoun yo nan lari a la a, nou menm nou chita nan jèn 6 pou 6 epi timoun yo nan lari a yo menm y ap pran tout kontak, yo pran kontak chimè, yo pran kontak tout moun, de twa jou pandan non jèn nan pitit ou avèk yon zam nan men l deyò a. Sa w te ba li, sa w te ofri l, ou te gen tan pou li? E pa nan jèn ou ye toutan? Li menm li nan kay la san manje. W ap jene, li menm li san manje. Ou panse l ap rete san manje pou ou? Kounye a la, lè timoun sa a gaye, nou pral di, Wouy Bondye, men pitit la, Bondye, men pitit la gaye nan men m. Se Bondye ki gaye l ba ou, se ou ki gaye l. E ou, ou responsab pou pitit la ki gaye a. Paske w pran tout tan w nan legliz, ou pran tout tan w nan jèn, li menm, li menm li rete la. Ey, li bezwen atansyon tou. Li chèche, li jwenn yon chimè ba l yon atansyon, l pran l. Li jwenn yon gason parèy li, k ap ba l atansyon epi tou k ap k ap pwofite tchway li tchway tou li la. Kounye a majorite pitit potestan tounen zonyon yo kounye a yo nan gason a gason fò yo viv pandan manman yo papa yo nan priyè yo menm yo nan gason a gason y ap pran plezi yo lòt kote. Kounya manman ap priye epi jèn ti fi a li menm manman an pa ofri l anyen tout tan se nan jèn, dèfwa manman an menm pati kite kay la san manje, Jezi konnen l. Li jwenn yon fanm parèy li ki di monchè m ap fè w manje, m pral fè w manje pizza. Sa w tande a l lage nan fanm a fanm. Jezi konnen l tou wi.